Bon jodi an la nou ankò nan Pandyasou epi avèk òganizasyon, òganizasyon peyizan ki rele Rezistans, e òganizasyon Rezistans ankò son òganizasyon ki gen yon bon kout lane men jodi an nou avèk 3 mesye la e nèg yo pral di w kiyès yo ye. Ann kòmanse avèk jenòm sa, bonjou kòman w ye la frè? Bonjou, answa, mwen menm se Fadès.

peyizan k ap viv an ti jan, an debanday, e nan move trètman, mwen menm kòm prezidan epi nou konfòme nou, nou fè rankont pou nou te kapab rankontre tèt nou ansanm pou nou mete oganizasyon sa a sou pye depi 2009. pou nou rive jounen jodi a pou nou te kapab wè tout peyizan ki defavorize yo pou nou kolabore ansanm pou jiskase nou vin rive nan mwayen tèm nou travay sou agrikilti, sou edikasyon e sou lojman etc. Sa a fè nou plezi pou nou kapab kolabore nou ansanm pou nou kapab ale vè lavan. Kòman kominote an resevwa nou jeneralman? Bon, nou resevwa kominote a ak gran chalè, gran efikas pou yo kolabore avèk nou, pou nou kapab jwenn mwayen pou nou met tèt nou ansanm an Ayiti ki pa remèt anyen, pou nou kapab jis pou nou soti avèk mas defavorize a. Trè byen. E ou pa pou kont ou, an nou wè nou pral entwodui lòt mesye ou ka entwodui.

Ba nou ide tou de òganizasyon an, sa l vle di pou ou e silvouplè si w kapab ba nou ti vizyon tou de òganizasyon an. Si w ka adisyone sou sa e prezidan an, sou sa Kòdo sot di deja. Wi, pou bò kote pa m mwen satisfè de sa kòdonatè a sot di a e ke pou bò kote pa m mwen m se sekretè òganizasyon rezistans. Fòk mwen di ke nou menm bò isi a nou san pwoblèm e peyizan li menm yo te tèlman. santi ke yo te dekalaj, yo pat jwenn pèsòn moun ki te kab ba yo fòmasyon e ki kote yo soti, ki kote yo ta vle rive. Men andedan Rezistans e pa mwayen de kòdonatè a e mwen menm sekretè e tou lèzotre manm òganis e komite yo, ebyen fòk mwen di ke moun yo santi yo fyè jounen jodi a. Nou fè dè zefò, nou ekri ti pwojè, nou jwenn pwojè pou yo, nou gen yon pwojè pou nou ba yo pwojè pou chak moun gen grenn pou l lakay yo. E nou gen pwojè kabrit tou andedan òganizasyon an e chak moun jwenn yon grenn kabrit lakay yo. Demensidye gwo pa pèdi nèt, nou mande pou remèt yon sèl grenn kabrit sa semye. Ebyen peyizan santi ke yo santi yo fyè de sa e inisyativ ke nou menm nou pran andedan òganizasyon an. Trè byen, trè byen. E dènye kesyon pou ou anfèt, kòman nou menm nou wè nan mwa kap vini yo, kisa w wè ke òganizasyon an kapab fè e kòman li menm li pral kontinye etann li sou teritwa a? Donk, sa nou wè, nou renmen pou nou òganizasyon an ta gen yon pwogram an kontinite, non non stop. Pase nou renmen kontinite an, paske si nou konte sou fiti, nou espere tout bagay kapab mache trè byen. Kounye a nou gen yon objektif nou, nou ta renmen jwenn kèk pwojè ki ka pèmèt pou tout moun yo te kapab benefisye plis bagay toujou. Trè byen.
Mèsi anpil. Dakò. Se nou pou remèsye ou.
Non wap pale avèk kominote an. Ale non e Zephirin. Ba nou ti ide, ba nou ti ide ou menm e kòm konseye ki wòl ke w jwe kòm konseye nan òganizasyon an sitou nan komite e ògani se se komite rezistans. Wi mwen menm kòm konseye m toujou ap konseye moun yo pou yo kapab pote plis aktivite nan òganizasyon an. Paske yo toujou di w konsa men anpil chay pa lou, anpi lè fini ansanm nou toujou fò, on sèl nou fèb, e se sa k fè jounen jodi a nou kreye oganizasyon sa pou nou tout ka mete tèt nou ansanm pou nou viv paske sitirasyon an pa bon pou nou pa bò isit men si nou mete tèt nou ansanm n ap gade ki sa nou va fè epi nou konnen e bay yo vin pa bon nan zòn nan pou nou paske nou konnen dèske nou goupe nou ansanm. Nou konnen yon jou nou kapab jwenn yon lavi miyò.
Kòm konseye tou, ki tip de travay ke w fè, ke w gen dwa bay moun yo kèk ide anfèt sou, ke se sou pwojè, kisa spesifikman ke w menm ou chita sou li kòm konseye? Anben, kisa m chita sou li kòm yon konseye? M chita sou afè de pwojè, m chita sou afè.

Kisa ke ou menm ou ta renmen pase ankò ba yo, ke ou ta renmen fè yo konnen? Bon, pou mwen menm, wa a se yon gwo fyète pou mwen menm kòm prezidan k ap travay nan oganizasyon ki fonde oganizasyon an depi 2009. Se yon fyète pou mwen pou nou kapab mete tèt nou ansanm lè nou gade nan Pandyaso ki se premye seksyon Zwanarya e depatman Sant. M gade nou pat wè anyen gen anpil peyizan ki tap maltrete ki pat kapab jwenn anyen men avèk ide pam entelijan pam e nou fè ti demann avèk kominote entènasyonal la kèk manm nan dyaspora ki te voye je gade nou pou jounen jodi a nou santi son gwo fyète pou kominote entènasyonal la e dyaspora kap travay lòtbò a. Mwen menm pou mwen menm e m pa kapab gade yo nan je paske yo pa yo pa vle Ayiti ki se yon pèp ki soti nan sen Ayisyen an ki al travay lòt bò dlo k ap chache yon lavi miyò pou Ayityen pou Ayisyen nan pan dyaso sitou nan depatman sant e n ap priye Bondye pou dyaspora toujou voye je gade nou avèk avèk wa tou ki wè ki se Ayisyen ki se e ki soti nan nan vant nan zantray manman. papa ayisyen e kap ede nou kap ouvri je gade menm lè li pa ban nou men konsèy li ban nou nan oganizasyon an nou santi se yon pilye se yon rasin kap jwenn dlo jounen jodi a. Mèsi anpil antouka nap di nou tout mèsi mesye nap fon ti pase ankò nap di nou mèsi anpil pou entèvansyon nou yo Alò se nou ki ta pou remèsye w chèf paske si se pa te ou menm ki soti jiska ozetazini pou vin fè repòtaj sa isit pou nou menm. Alò se ou menm menm pou nou te kab remèsye. Nou pa gen ase pou nou te kab ba w, men an sèl bagay si w ta retounen nan peyi an kapab salye tout lòt moun yo ki ozetazini epi lòt e.
Enben videyo sa a ap salye yo. Ou konprann se opòtinite pou yo salye yo. Dakò, dakò. Konnen se tèt ansanm vrèman pou nou mache e m panse nan pwojè ke nou menm n ap travay sou yo yo e n ape kontinye pwopaje yo pou lòt moun konnen de efò k ap fèt anndan kominote an. Sou ki fè ke nou di tout mesye sa yo mèsi ankò. Kontinye travay di, m konnen kominote an byen apresye sa, komite an apresye sa, òganizasyon an apresye sa, e kominote an an jeneral apresye sa. Mèsi anpil. Mèsi nou remèsye ou.
Trè byen.
Di nou pou nou remèsye ou a.
Non, non, non, non. Mèsi anpil.
Ok.